Fèt sa ka fèt kòman nou ye gen anpil moun ki pase sou Facebook yo wè yon bèl videyo yo santi yo ta dawonnod li men dèfwa yo pa konn kòman pou yo telechajel ebyen jodi a mwen pote solisyon an pou nou. Men kòman pou telechaje nenpòt videyo, kèlkeswa li te sou Facebook, li te sou Instagram, li te sou YouTube, ebyen chita la mwen pral montre w kòman pou telechaje videyo a san pwoblèm. Ebyen pou telechaje videyo an, ou prale nan Play, ou prale nan App Store, Sou telefòn ou an, App Store, w ap telechaje yon aplikasyon ki rele Day Manager. M ale nan App Store la, mwen ekri Day Manager. Sa se aplikasyon an day manager. Kòm mwen menm m deja genyenl sou telefòn mwen an. Li make ouvri m sèlman ouvril. Siw bezwen yon video sou Facebook, kèlkeswa sou rezo sosyo yo a, li te sou Twitter, sou Facebook, YouTube, Instagram, men kòman wap fè? Ou prale kote ou wè videyo a, premye pa egzanp, si wè videyo a sou YouTube, m prale sou YouTube, m ale sou YouTube, premye pa egzanp, map download yon videyo,

Men mafya. Men sa pou m fè. M klike sou pataje. Men mafya. Apre m fin klike sou pataje. Oh mesye! M klike kopye. Men nèg yo! Kopye lyen. Sorry. M kopye lyen an. Men nèg yo, men nèg yo! Epi mwen retounen sou aplikasyon Dmanager a. M kole lyen an la. Apre w fin kole lyen an, epi w pran aksede. Kounye a dirèkteman, depi w fin kole lyen an la ou wè dirèkteman li mande m la si m ap telechaje l. Epi ou klike sou telechaje. La a apre ou fin klike sou telechaje, w ap gade w ap wè yon ikon ki make telechajman anba a, w ap klike sou li. Solitaire. Si w gen entènèt sou telefòn ou an, ou konnen
Se yon aplikasyon li sa son reklam kap pase. Sorry m retounen sou aplikasyon an. De bagay chou. Ok reklam nan fin pa. Reklam nan poko fin pase nan. Telman fokè. Sorry reklam lan poko finn ok sou dmanager dmanager m te klike sorry m te klike sou sou reklam ki tap pase a sa a di m ta ale dirèk sou kounya la m voye reklam nan ale kounya men sa m sot m sot download la men mafya kounya ou klike sou men mafya si Ou sèlman telechaje ou pa vin la konnen li pa pral sou sou foto. Prene pa egzanp li pa prale nan galri an. Ou ale ou ap wè 3 3 pwen. Ou klike sou 3 pwen sa epi ou klike sou rechaje. Sorry, ou klike sou rechaje. La pandan ou klike sou rechaje a, video a deja nan gallery ou lan. M pral montre ou. Galri kote galri. Galri. M klike sou galri an wè lontan video a deja nan galri an. Prene pa egzanp si se sou Facebook wap download video a se toujou menm pwosesis lan. Pou ka konprann banm ale sou Facebook mal download yon video sou Facebook pou ka konprann. Pou tnye pa egzanp, m ap pase sou Facebook, m ap ale sou paj pdg Wawa Dayiti an, pdg Wawa Dayiti, ok, sa se paj pdg Wawa Dayiti an. Premye pa egzanp, m wè, m jwenn yon videyo la. Nou dwe mande padon. Videyo sa, m bezwen download li. kisa w ap fè? W ap klike sou pataje epi w ap klike kopye le lyen. Apre w fin kopye le lyen epi w sèlman retounen sou aplikasyon an ki se DManager epi w aplikasyon sa toujou gen reklam k ap pase sou li. W ale sou aplikasyon an ou kole l sou aplikasyon an epi ou voye l ale lè w voye l ale dirèkteman li pral mande w pou dawonlod videyo a se a di apre w fin telechaje videyo a ankò ou prale nan 3 ti ba epi ou rechaje si ou pa al nan 3 ti ba konnen video a pa prale lap lap telechaje wi menl pa prale nan galri telefòn an il